Youtube, sa ka fèt. Byenvini sou chanèl Gladson Lima a man. Nou gentan konnen chanèl sa ki la poul motive w pou vin meyè vèsyon de ou menm, chanèl lan ki la poul baw game kijan pou deal ak fi. So, jodi an nou gen yon reyaksyon video guys de yon patnè ki al fè yon tès adn de pitit li gen ansanm a madanm li and sal vin jwenn se ke pitit lan pat pou li. So, nan video an, li te an anglè pou moun ki deja pale anglè nap tou konprann and pou moun ki pa konprann,

Ooh guy Humm se di Pandan l di an menm tan li funny tou Se pa pou di funny l ta funny non Men alè dan de jan bagay lan pase an Guys ou oblije ri Gon yon bagay ki di konsa Doulè yon gason e pou tout gason Doulè yon fi se pou tout fi Malgre Sitou nan jan de sitiyasyon sa yo. Se mèt di se misye t met tèt li ladan. Yes m pa konnen kijan yo te kwaze koz yo pa esplike sa nan videyo an. But gen de seri bagay fok ou te ka wè. Non selman yon fi gentan plen lot pitit, lè fini ou fek vin dil ansanm avel anpi tou se sak rive w. Yes ou pa konnen sa k tap rive w but fok ou te gentan gen yon ti ide de. Yn fwa ke moun nan se yon bebe manman li ye de plizyè lòt gason, bro kwèm si w vle lap trè trè difisil pou moun sa pat yon triyofò dan le pase, pou moun sa pat yon moun ki ta fè lari dan le pase. And gon bagay ki di yn fwa ke moun nan te konn boule chabon guys lap trè trè difisil pou l jis annik kanpe boule chabon konsa. And m pa kon se pa yon bagay ki vrèman fasil pou yon nèg di but map dil kanmèm man. Yo mesye se youn nan pi move bagay yon nèg te ka fè man al dil ansanm avèk yon fi ki gentan gen pitit deja man. Yes si se papa pitit lan t mouri gen yon lòt bagay m te ka di an depi lè pitit lan te piti swa papa a pat nan vil men si w wè se ansanm avèk alpha male an jerk Bann playè bann nèg lari yo aah fi sa tap dil fi sa li menm pat janm ka kenbe yon gason poul te ret ansanm avèl mesye une fwa ke nou fè background check sou fi sa nou wè e konsa bagay lan te ye pa antre anbal bro koz lap trè trè difisil pou fi sa pa al koze w pwoblèm ankò and gon lòt bagay lè wap dil ansanm avèk aah fi ki gen pitit deja mwen menm m poko aah gen pitit but m ka di nou sa mesye wè une fwa ke Wap di la yon moun ki gen pitit kelkeswa fi an ta renmen w jan poul renmen w li pap janm renmen w pase pitit li an and ou pap janm gen a pale ansanm avèk pitit lan yn fwa ke se pa li menm ki baw otorizasyon yes ou ka kale l but si gon bagay bro wap toujou e kòmsi vin gen 4 moun nan yon grenn foto vin gen papa pitit lan vin gen fi an an palan de madanm ou vin gen pitit lan and ou menm. Wa imajine w kounya la ta gon bagay ki pou fèt, kiyès ou panse t pral pran desizyon an? And gon lòt bagay, pou majorite nèg ki respekte tèt yo, l ap trè trè difisil pou nèg lan gentan konnen pou la l al di l ansanm avèk on fi ki gen pitit deja. Alevwa! Yes gen de seri moun ki stil gen pitit deja, yo stil respekte tèt yo and yo stil ap chache bon lanmou men ti kantite sa trè trè trè minim. Trè trè minim guys. And Fi an di konsa, Si tout fwa ou te yon vrè gason ou tap jis kanpe pou okipe pitit lan. Yow eske nou ka konprann koman fi crazy bro Yow pou lot la rete l di konsa si w te yon bon gason w tap rete pou okipe pitit lan pa ki mwayen non selman neg lan konnen e pitit li neg la al fè adn e pa pitit li lè fini kounya ou di neg lan pou l rete a ki kè. Yes si nèg lan te gentan konnen w bon pitit se li menm ki asepte li konn kòman sa te pase yes li wèl ka antre nan sitiyasyon an yes l antre but pou nèg lan konnen pitit li ki gason w ta ye and mesye yon fwa ke se yon fanm ki di w sa menn pa okipe l menn li jis ap eseye aktive yon ti pati nan ou pou l ka tounen w on nan sa yo rele simp mode lan oswa bedamèl mode la menn bro pa okipe l bro li jis bezwen aktive w And gon lòt bagay menn, m jis pa ka konprann kòman fè on nèg gen yon opòtinite pou l di l ansanm a on moun ki pa gen pitit, pou l di l a on moun ki gen pitit, se moun ki gen pitit lan menm li chwazi pou, san ke pa t gen on bagay ki plis te mete yo ansanm. Bro pa fè l menn. And le pli souvan sa toujou pase ansanm avèk nèg ki panse yo yo gen tèl laj pou yo marye, yo gen tèl laj pou yo gen pitit. Bro m ap di w sa menn, Pou yon gason boo, prime time nou tankou pi bèl ane kote nou ka fè siksè menn, se tank li kòmanse de 30 an ansanm avèk lè nou mouri. Men pou yon fi boo l kòmanse depi lè l kòmanse ap fè tete de 17, 20 an a 35 an. Si w wè fanm nan li menm li son moun ki workout, ki kenbe tèt li pwòp, li ka rive nan 40, pou plis. Men nou pa gen rezon pou jus ap rush tout bagay, pou jus ap kouri pou di men nan 28 an m sipoze gentan fè pitit. Wè sa, li pral aktive yon bagay nan ou. Se youn nan rezon ki fè kategori de gason yo rele sig mamèl lan, li trè trè difisil pou nèg sa yo pran kout pitit. Sa pa vle di kout pitit lan menm, tout moun ka pran l. Men li trè difisil pou jan de nèg sa. Sa k fè sa? Nou men jan de gason sa yo, yo pa jis okipe sosyete a kap di ey ou sipoze nan tèl relasyon a tèl laj, tèl laj ou sipoze gen 2 pitit, tèl laj ou sipoze gentan gen kay ou sipoze, yo jis nan yon pwosès men yo ap swiv pwosès yo, yo pa tèlman prese. Koz sitou pou fi guys, fi pap janm kouri al okenn kote men and pa janm gen sa yo rele oh manzè se moun twò lan pou lavi. Non, pa gen sat rele sa. Nan moman lap di la Rola se li k moun paw. But a nenpòt kèl moman, tab lan ka tounen sa w tande a lòt ap ale w ankò bro. And li di yon lòt bagay ankò, li di yes li pat janm renmen misye and pandan l te a misye a li te still ap kraze lòt gason yo sou misye. E sa t fè w wè misye ap kriye konsa nan fen video a menn? Eske nou konprann kòman sa Dieumerse? Men pou m byen di w, nan ansyen tan an sanm a nouvo tan sa a, lè m ap konpare yo, yo pa vrèman match. Paske nan ansyen tan yo, mwen menm pèsonèlman Rayz, papa m pa t vrèman step up, tankou kanpe la ansanm a manman m pou pwòp rezon pa yo. But m pa rantre nan sa, sètadi nan ansyen End, yon lòt bòpè ou dimwens papa frè m lan li menm li te ka antre, li te ka wè manman m son bon moun, li jis asosye ansanm avè l. But pou pwòp bagay pa yo guys, kounye a si w wè yon nèg gentan konnen yon fi gen pitit, anyen dan papa pitit lan gwo gra l ap mache. E pa pou di son bagay ki te pase, se te vyòl ki te fèt, papa pitit lan pat mouri, ou jis antre, Non sèlman sa montre ke w pa gen valè, sa montre w pa ka gen aksè ansanm avèk yon moun ki ki pa gen pitit ou di mwens ki pa t pase okenn vye ki pa t gen vye pase sa yo, bon ou mèt prepare kò w pou depresyon menn. Koz yow sa ap rive nan moman sa kanmenm bon. And guys m jus fè chanèl lan men m pa fè chanèl lan jus pou m gen yon milyon view pou m fè l pou m gen 500 mil likes pou jan m fè chanèl lan se paske m wè gen twòp bagay kap pase men m jus vle pote èd pa m m vle ouvè zye de seri nèg ki panse yo gen yon time pou yo fè dis yo gen yon lè pou yo fè sa m jus vle nèg yo rete focus sou tèt yo menn and chache moun ki ka deal ak yo koz gon pakèt moun menn yo jus ap surviv yo jus ap chache yon moun pou yo pou ede yo men yo pa vrèman chache love lan koz anpil nan nou sitou nou menm gason nou pap fè anyen tankou pou nou ede yon moun nap fè yon bagay jus nan non love sitou pou nèg ki panse yo pa Yo pa vrèman gen kapasite pou yo chwa e chwazi on moun ki nan nivo yo, on moun ki prè pou sousye de yo. Nèg lan just ap fè sa nan non love. But bro, ou oblije chache moun ki sousye de yo. Koz si wap chache love, ou pa ka ap cha, ou pa ka al pran on moun ki ap chache èd. E kòm si l vin de sans diferan. Ou pa ka fè sa non. Men, peace out king.